Bonsoir Jenny Queen nou live avè nou la nan Ralph Douce Show e m byen kontan gen yon e sou platfòm nan la pou la premyè fwa e wi e m te kwaze avè w Ayiti e akèy lan te vrèman chalere m pa t panse sa men jodi an se m byen kontan ke m gen w nan platfòm nan so Jenny Queen kòman w ye? Mwen anfom Ralph avan tou map salye tout fanatik JS yo tout fanatik reyini reyini yo map di yo bonswa bonswa mwen kontan la nan Ralph show aswè an e se yon plezi pou mwen m pral reponn tout kesyon Ralph pral pozem. Ah bon ou pral pran tout kesyon pral pozo.
Ah, m ap gad si m ka reponn. So, so Jenny, so e ki tout non? So se Jenny an se bon non ou bien e se se yon non ou Euh, pran non, Jenny bon non?
Mhm.
non, Jenny Queen se non atis mwen, euh, vrè non mwen se Alexa Estière. Mhm. Tout Mhm. moun konnen m se yon, m se yon aktris, yon jèn aktris k ap evolye nan sinema ayisyen an Mhm. euh, depi lontan. OK.
Men men Jenny Queen so poukisa w rele tèt ou konsa kòmsi Queen poukisa w bay tèt ou non Queen nan menm poukisa w bay tèt ou non Queen nan menm. Euh a vrai dire se pa mwen menm ki te bay tèt mwen non an se Ricardo mon mari pandan m te rele l sou yon ya wi mon mari pandan m te rele l sou yon projè epi li ekri seri an. Lè lè m gade m wè non li ban mwen an, non an se Jenny Queen. Bon m renmen non an epi m tou kenbe non an m fè wout la avè l. Ok. So Jenny Queen, ki laj ou e Jenny Queen? Euh, mwen gen 25 an. M konnen ke gen J'ai fi, gen 25 gen fi ans. k pa renmen bay laj yo, so 25 an ou Non, genyen? mwen m Ya wi, 25 an, 1996. Oh, enben se yon timoun wi. Enben enben m ap gade w kòm, eeh! Mwen m ap gade w la, m panse w gwo jèn fanm wi. Mwen menm m panse w nan trenten oubyen Ebyen ou 32 zan. konnen. Mezanmi tèt chaje. Oh 25 ans enben jèn timoun. Wi 25 ans. Depi a ki laj ou depi kilè ou kòmanse ap jwe sinema e m pa konn si ou te ka raple w premye ti fim ou ak kiyès ou jwe deja lòt atis ki moun ou jwe deja e nan sinema.
M kòmanse jwe fim a 18 ans je kwa a 18 ans premye fim mwen mwen te jwe li avèk Jeff 3 wa rele 3 wa nimewo 3 wa 3 wa konsa 3 wa nimewo 3 ok e se depi lè sa mwen entegre m nan sinema ok se yon moun ki te entegre w zanmi oubyen ou menm ou te renmen sa ou fwe kò w
bon m te renmen l depi tou piti depi tou piti m te renmen sinema m konn pran kaye pran plim m ap ekri. M ap ekri senaryo, m ap ekri fim, men m pa konn kijan m pral fè choute yo. Depi a laj de katòz an, m pa konn kijan m pral fè choute yo. Bon, se konsa, m ekri, m ap envite timoun, m di nou pral fè fim, bagay jwèt konsa. E konsa, mwen te, te gen yon anons ki te vin fèt nan Tele Kreyòl, mwen te pran nimewo an, epi. Mwen ekri moun nan, e konsa m vin antre nan sinema, li di ok, kòm m ap toujou di l, e konsa l te di m, ou se yon bèl ti fi, ou pa lèd, m ap fè w jwe avèk Jeff Thorah. Lè sa Jeff Thorah t ap fè it, epòk sa epòk tele kreyòl, m te kontan, m te api, ou konprann? E konsa m antre nan sinema a. So,
sa fè yon bon bout tan, kounye w ka gen yon, ou gen dizan nan biznis lan la?
Non, m pa gen 10 an. Ou gen 10 an nan biznis la. Ok. M kòmanse an 2000. M kòmanse a 18 an, mentenan mwen gen 25 an. Bon, 6 an, 6 an, 7 an. So, e nan tout feuilleton ou menm ke m wè ou jwe ladann, ki pi gwo feuilleton ou menm ou jwe ladann ki make ou, ou panse ou menm, ou panse ou pap janm fè yon feuilleton konsa ankò? Paske mwen menm, m pap ba w manti, premye fwa mwen menm gade ou,

Kèt m te kontan ou konprann m te vrèman kontan e se make m. Mwen fason ap ak m pa konnen paske m pap baw manti mwen renmen fason ak. Acting ou on point m renmen sa. Men kiyès ki moto ak? Èske se yon bagay natirèl li oubyen ou gade de film ameriken ou kopye sou yo oubyen se stil paw menm? So.
Non, euh, bon, mwen menm, lè m tal, lè m ta pral jwe premye um, ti fim mwen, Mhm, m te pè, paske m mhm, jwe an piblik, e sou plas Leogane, mwen te vrèman pè, epi yo di m aksyon, m te gen senaryo a nan men, mwen mhm, konn senaryo, lè m mhm, gade m wè m jwe byen, m sezi, menm reyalizatè lan di, waw, mhm, m mhm. pat konn si w tap jwe konsa non, bon felisitasyon pou m di oh bon m ka fè l m ka rive e konsa epi lè m ap jwe avèk Ricardo tou li jis di m men kijan pou jwe men sa pou fè men pou ka plis reyèl nan sa w ap fè a. E sa m renmen nan aktè nou yo tou ou jwe diferant wòl.
M toujou goumen pou sa m toujou goumen pou m pote yon feyton ki pa ki poko genyen l sou youtube poko gen feyton sa menm sou youtube m toujou vle goumen pou sa Ou konprann sa m di la? Paske tèlman gen moun k ap fè feyton kounye a, si w al pote yon ti bagay senp konsa, li p ap mache. Li p ap mache. Ou konprann?
M konprann, m konprann.
Men, gen yon dènye feyton Lamò lage kounye an la ki gen rapò avèk pwostitisyon. Èske se yon reyalite? Se yon bagay k ap pase nan lavi w? Se sa k fè ke ou menm ou pran inisyativ pou w choute yon tip de feyton konsa ki gen rapò avèk sa k ap vrèman k ap pase nan sosyete nou an? E poukisa se jan de feyton sa ou choute? Èske se yon bagay ki pase nan lavi ou? Non, se pa yon bagay ki pase nan lavi m. E se si, si se yon bagay ki te pase nan lavi m, m tap fyè pou m di l. M tap, m tap di wi men sa k te fè m fè l. Èske ou konprann? Donk se rete m rete konsa, mwen panse feyton an, m bezwen fè yon bagay ki pou rive sou piblik lan. Ou konprann? Mwen jis panse l, e konsa sijè an bèl, mwen eklate sijè an, men m pote e sijè an sijè m ka di l, e yon sijè bouzen, bagay konstitiye. Wi, sa m ap gade, wi, sa m ap gade. Pase mwen gen ti bout videyo la, mwen tout fòm kò w parèt, e m pa rive nan sa avan, pase m pa konnen ou menm stati ou.

pitit li pou pitit li ka gen yon vi miyò demen. Se pou sa map goumen, se pou sa map travay di. Jan map gade jan kòw byen. Gade Jenny Queen, jan moun ap gade, map gade ti curve lan la. Gade ti pantalon wouj la sot. Jenny Queen, 3 timoun ki sot nan vant sa la, jan moun ap gade vant sa la. Ya se sa, ou paka fè pitit pou lage kòw. Siw pa genyen pou rele sou kòw, Ok ou oblije rete konsa men siw gen nòmalman 3 pitit pa dezone 3 pitit pa ka fini lavi yon jèn fi ou sipoze goumen pou rele sou kò pou rele sou kò pitit ou. Jenny Queen m wè w tèlman anfòm ou manman 3 pitit map poze w kesyon èske sa se kò natirèl ou paske kounye an konnen se la grand mode medam yo mete ti bagay sou yo gen gon doktè patik la sendomeng kap fè ravaj men jan map gad la èske Se eske naturel jan nap konsa nap gad la. Normalman Ralph yon manman 3 pitit vant la paka naturel Ralph c'est quoi l'histoire m fè vant mwen m fè vant mwen sou 2 timoun mwen yo men sou 3 zièm pitit mwen m pa fè vant mwen m te gentan fè vant mwen depi aprè 2 pitit mwen yo m fè 3 zièm pitit mwen m fè sezaryèn vant mwen tounen plat jan ke w wè l lan.
Ou te pase kot doktè Patrick? Eeh pa Doktè Patrick, Doktè Laurent. Ok.
So vant ou sèlman ou fè oubyen ou fè pase m pa konnen si se grès ou pran nan nan voye nan dèyè a. Anpil moun panse m fè dèyè m, mwen pa fè dèyè m. Si yon moun ka di Jenny Queen fè dèyè l, li nan manti ak tèt li. Imajine w epòk move sè, m pa t men vant mwen, vant mwen pa t gwo tonbe sou bouboun mwen alò. Mwen m te gen yon vant, vant mwen pa t plat men m te gen dèyè. Mwen ale m fè vant mwen, nòmalman m fè tòmikòk. Ok. Depi ou fè tòmi tòk, doktè ap fèmen vant ou, fè tout bagay fè w sanble ti poupe. Ti poupe. Men m pa tou, m pa touche dèyè, mwen jis fè hanch, mwen fè vant mwen, that's it. Ok, aze map gade ba yo la vezi gwo koze 3 timoun m sezi m pat konn si te gen 3 timoun e Jenny Queen e eske ou marye, menaj so kòman sa ye de kote pa w menm? Mwen mwen mwen avèk um, mesye mwen nou poko marye. So gen Nap mennaj panse kote sou ou? sa. M pa ok, m pa di mennaj. Depi wap viv nan kay avèk moun nan, li pa mennaj ankò. Mennaj se bagay Mhm. moun ki pa viv menm kote avèk moun nan. Mwen ap viv a mari m, nòmalman m ka di se mari m li ye. Ok.
Bon, e pandan ke w nan kay avèk mari ou, m swete ke maryaj la fèt, n antre legliz, m panse sa? Wi, byento. Wi, byento wi nou gen plan sa. Lè w di byento, èske se yon bay ane sa oubyen lòt ane? A, m poko konnen, m pa p anonse l. Jeni konn pa yon moun ki renmen mete vi prive l sou entènèt. Maryaj, maryaj la se rete y ap rete, y ap wè foto lage tou sa. Men m pa pral anonse ke m pral marye. O, se foto y ap wè ke w marye, ou pa p fè resepsyon, pa p gen moun k ap filme? M ap fè resepsyon, nòmal, m ap fè l, m ap fè l. Fanmi m, zanmi pwòch mwen, ap envite nan maryaj mwen ou konprann men pou enkoni se foto yap jis wè. Ok ok so Jenny Queen nan biznis lan m konnen gen move moman tou so ou menm pandan ke ou menm ou nan sinema ou gen konbyen tan wap fèl so ki eske gen anpil move moman ou kwaze tankou nou konn sak pase sou entènèt lan deja eske ou jwenn dè zatak moun ki annwiye ou koman chemen an ye koman wout la ye.
Ralph, bon kòm ou konnen an Ayiti kijan ensekirite an ye, etan done ke yon jèn aktris ki riske avèk mari l pou mete yon biznis sou pye an Ayiti se pa yon ti bagay piti, sitou an Ayiti. Nou wè w gen yon studio a vre? Wi, yon studio avèk yon shop, yon ti mini shop, men studio an ki pi laj. Men studio an se sinema ki ba ou l?
Sinema ladann tou men nan bò pa mari m se pa sinema se travay lòt travay pal aktivite pal. Ok Mao travay tou Mao travay e pa sèlman sinema. Non e pa sèlman sinema li gen lòt aktivite ke lap regle ou konnen nou pa renmen rakonte vi prive nou menm sa. Ok wi difikilte yo.
Aa nou jwenn anpil difikilte, m pa kache di w sa. Men, ou konnen mwen menm, m gen rezèv. M se yon moun ki rezève anpil. Bon, atak yo vini vrèman. Atak yo vini. Men Bondye pa kite. Sa yo te vin fè a, Bondye pa kite yo fè yo.
Ou konprann?
Donk, n ap avanse ti pa ti pa avèk biznis lan. Ok, ok, sè byen, sè byen. E kòman vant lan ye anba? Èske l mache? Kòman ou menm e biznis lan ye anba? Bon, ou konnen depi se estidyo w fè an Ayiti, bagay pa mache. Medam yo te mèt pa gen kòb, medam yo ap vin fè zong. Medam yo ap vin penyen. Ou konprann? Mwen menm, mwen menm konn pa gen kòb nan men m, m di kèt w m fè zong mwen. Fòm fè, fòm penyen, m pa ka rete lèd, m se sa ki fè sa kanmenm. Wi medam yo fè w update chak weekend medam yo vin yo fè zong yo, cheve bèl bagay. Wi bèl bagay. Ok Jenny bon ann vire paj sa la nou fè konesans avèw m byen kontan bon ou wè sa kap pase sou nèt lan mwen menm tou m wèl tou anpil moun wèl so kijan w konprann sa kap pase sou nèt lan jounen jodi an la so ouvri yon ti parantèz avè nou.
Eee bon. Jezi kijan ou wèl antanke fanm e ki ansyen nan sinema a?
Bon pou byen di Ralph sinema pa rezime ak tout bagay sa yo kap pase sou entènèt la la zen e tout bagay vire tounen son zen son zen ki sou entènèt la Donk se zen kap bagay fèt la e pa zen fim kòmsi sèn E montaj se bagay pèsonèl, daprè jan w pale Wi, avè m. se bagay pèsonèl. Sinema pa, pa, pa gen akò avèk bagay pèsonèl. Bagay pèsonèl pa melanje avèk piblik. Piblik lan se biznis lan. Bagay pèsonèl sipoze rete lakay ou, se pwoblèm pa w. Tout moun gen pwoblèm pèsonèl. Pa gen moun ki pa gen pwoblèm pèsonèl, men li sipoze ret lakay nou, li pa oblije vin pran entènèt la. Èske ou konprann sa m di? Egzanp, mwen menm, m konn gen pwoblèm pèsonèl lakay mwen, men m pa moute sou entènèt lan pou m pale de sa. So ou pa janm bon wi tankou wi se vre moun kann gen pwoblèm lakay yo a mari yo madanm yo gen moun ki gen bèl sekrè men ou menm ou pa janm gen pwoblèm avèk mari ou pou al di lòt moun sa deyò?
Non non non m pa janm fè l si m gen yon pwoblèm avèk mari m m rele manman m di a tèl bagay fè tèl bagay mwen menm m pa dakò tèl bagay sa non manman m di men sa pou fè men sa pou fè paske m pa pral rele moun deyò pou m al di l moun deyò ou di moun deyò yon bagay jodi Se al fè moun al fè moun pou demen. Ok wi se pa manti. Alòske ou gen 3 timoun pandan ke wap pale de sa la, e ou menm antan ke manman pitit e m panse ke timoun yo piti toujou, gen 25 an, e ki sakrifis ou panse ou menm antan ke manman ou ka fè pou pitit ou? Eske ou menm E ou ka fè nenpòt bagay ou bay pitit ou manje tankou e konprann e bon m pa konnen si timoun lakòl gen ti pwoblèm pòm seriz tou men èske ou menm ou gen sakrifis ou kapab fè pou pitit èske w ap fè nenpòt sakrifis pou w bay pitit ou manje e si w ap fè sakrifis kounye la poukisa w ap fè l pou ki rezon w ap fè l pou pitit ou.
Ayy. Sakrifis pou pti moun wi gen moun mwen menm m ka pa deside fè tout sakrifis m ka pa deside tankou janm te rakonte nan seri m nan la map moutre map fè sakrifis pou pitit mwen map vann kòm pou pitit mwen. Ok. Gen moun se sa yo, se sa yo ka fè. Mhm. Gen moun yo pa gen lòt chwa. Yo pa gen le chwa, se Mhm. vann kò yo pou yo okipe pitit yo. Mwen pa l Ok. kritike yon fi ki Mhm. deside vann kò l pou l okipe pitit li. Mhm. Paske pa tout manman ki kab gade pitit li kap soufri. Mhm. Ou konprann? Men si moun nan pa gen lòt mwayen, se se vann kò l, se e, e, e, e, fè e, bon m ka map di l, se fè bouzen pou Mhm. okipe pitit li, m pa pa l kritike l. Mwen menm, Mhm. m ka pa chwazi fè l. Mhm. Ou konprann? Men si moun nan pa gen lòt chwa, li pa gen li pa gen lòt chwa ke vann kò li, se bouzen l ka fè, ke l fè li pou l okipe pitit li. Men si moun nan gen si moun nan gen lòt si moun nan gen lòt chwa, li gen lòt rantre, li chwazi melanje e e e e lòt rantre a pou l fè bouzen tou, pou l rantre pou l fè yon lòt rantre ankò, bon la m ka kritike l, m ka di si w gen rantre sa, M ok, m konprann kote ou vle vini an but èske tout fanm bouzen? Paske nap gade kounye lan sosyete an la nou wè medam yo ap pwojte sa, se bèl bagay fanm bouzen, e gen lòt medam tou yo menm tou, yo fyè pou yo di yo se bouzen, men vrèman vre m ka ese konprann yon fanm kap fè bouzen poul bay pitit li manje paske l pa gen mwayen, men e si w gen mwayen, ou ka manje ou ka bwè, ou gen lajan lan pòch epi wap fè bouzen, eske w lè wap fè bagay sa kounye an la eske vrèman vre wap fèl pou yon bon tèm, so eske tout fanm bouzen?
Bon si m bon si tout fanm bouzen bon sa depan jan yo pran bouzen an. Eske ou menm ou konn fè bouzen pou pitit ou menm?
Kòmsi vann kò m pou m okipe pitit mwen? Bon èske ou fè sa deja?
Non God la poko kite m rive nan stad sa gras a Dye. Lè w potko gen mari ou pat gen mennaj avan kòman sa te ye ou pat janm fè yon ti kouchi? Ebyen se sa m di w se sa se sa m di w la wi sa depan jan moun yo pran bouzen an mwen te toujou di l yon fanm ka gen 2 mennaj men ou pa gen mari ou pap viv a mari men dèke wap viv a mari ou paka gen 2 mennaj ankò ou ke tankou la mwen menm m pran egzanp m pran egzanp de mwen menm m te gen mennaj mwen gen mennaj mwen ansent men mwen pandan m ansent lan mwen pa avèk mesye ke m ansent pou li an men toujou pale avèm banm kòb okipem Men sa ka rive m pa avè w, mwen menm mwen ansent mwen anvi gen yon mennaj, si menm ti nèg mwen renmen m, si nèg mwen renmen m vre, li deside avè m pandan m ansent la, paske gen nèg ki pran fi pandan l ansent, e pitit la pa pou li. Èske w konprann sa m di w la? Se yon lanmou ki fè sa. Ok. So ou menm antan ke fi, si ke w ta vle kouche avèk yon nèg, èske se pou lajan, oubyen pou lanmou, oubyen paske l gen gwo berejèn? Tankou, e, èske ou menm, èske, non, èske ou menm rete nan lojik sa, tankou, èske yon nèg sipoze, tankou, ou, ou nèg, ou gen gwo berejèn, ou konprann, e, ou pral pran berejèn nan, fò l kite manje pou ou, èske ou menm rive nan faz ou menm pou w ap pran berejèn pou manje, èske ou konn grangou? Paske, m poze w kesyon, paske m konnen gen moman difisil, paske, gen anpil atis ki rive jodi an la, yo kouche yon pakèt bann lòt moun. pou yo rive la, pwomotè, moun kap ede yo, pou yo moute. Men ou menm antan ke fi ki fè siksè nan sinema jodi an la, eske ou menm avan, sa pat konn rive ou kouche avèk kèlke ti pwomotè, videografè, m pa konn kòman ou rele yo, anvan ou rive la ou pa janm fon ti kouche avèk moun? Kòm se direktè, direktè ki ap ede ou? Non, ou konn sa k fè sa, se paske se mwen menm ki fè tèt mwen. Men, si m pa t ka pwodui tèt mwen pou kont mwen, m t ap, si m te renmen bagay lan, si m renmen l anpil, mwen pa gen lechwa, m pa gen moun nan vi m, m te ka jis, moun nan ap pale avè m, m jis renmen avè l. Men mwen menm, se mwen menm ki pwodui tèt mwen, rale telefòn mwen, filme, fè montaj, e jiska mentenan la, se mwen menm. Wi a, jiska mettenan la se mwen menm k ap fè montaj mwen. Donk se mwen k pwodui tèt mwen, m pa gen rezon m al kouche avèk yon moun, sa moun nan pral itil mwen la. Ou konprann? Se mwen ki pwodui tèt mwen, m pa gen rezon m al kouche pou m avanse nan sinema a. Ok. So apa de sinema a, kisa ou fè pou lavi ou? Eske ou tèmine lekòl? Kisa ou aprann? So aprè sinema kisa ou fè? Ki lòt aktivite ou fè?
Bon. Apre sinema ou konnen mwen gen biznis lan. M ap pale apre sinema mwen ou konnen mwen gen biznis lan avèk mwen gen lòt biznis tou mwen menm avèk mari m ap mete sou pye e ke nou poko fin acheve. Wi m tèmine avèk etid klasik mwen m te fè dezan enfimyè mwen te arive pou yon rezon pèsonèl wi. Ok, enben ou konble la. So ou ta ap, ou dim vrè manvo ou ta pran infirmière? Ya m te fè, m te fè 2 zan infirmière. Se bon bagay ki kache, tout foto lè m te lekòl sou sou tout Facebook lan, sou tout rezo an. Ok.
Ok. So lòt kesyon m gen pou ou, sa se rechèch ke m fè de sa k ap pale sou entènèt, rechèch ke m fè de moun k ap di tou epi de videyo klipe m wè nan YouTube. Kesyon sa a, bon, li ka pèsonèl, men m vle poze l kanmenm. So, m konnen ke ou te renmen avèk yon moun ki Ozetazini, so poukisa ou te chwazi kite yon nèg ki t ap byen okipe ou, epi w al renmen avèk Strong? Paske avan Strong m konnen ke ou te gen mennaj. So, e, se yon dyaspora l te, l t ap byen okipe ou, poukisa ou te chwazi kite l Pral pran swen w.
Moral, koman vin a istwa sa? Non, a mwen menm ap fwezon nan kalalou. Sa m di w mwen menm map fè rechèch mwen pou m konn kisa pou m poze w. Paske zen yo lan lari an la. E! Daprè sa kap pale lan lari an la. Uhmm. Eske ou menm tou Strong wan avèl jodi an la si bon ou ap di konsa ke Jenny Queen pran nèg lan men moun ou pakèt bann lòbèy but avan n antre nan sijè sa m ta renmen w reponn mwen sa Poukisa ou te chwazi kite yon nèg ki tap vle okipe w Etazini pou Strong?
Bon kouraj, se pa banm diw byen, se pa yon kòmsi yon nèg ki tap byen e yon kesyon de nèg ki tap byen okipem tout sa. Se janw se janw santiw lan, se avniw pou wè avan, se avni pitit ou pou wè avan. Mwen menm m kwè nan konstwi avèk marim. M pral diw, otomatikman yon nèg vin koze avèm, mwen wèw gen yon nivo lajan, ke m pa t la m pa t konstwi m pa t lè w t ap gen lajan sa yo m pa t la m t ap ede w moute m pè w otomatikman m pè w ou konn sa k fè sa m ba l bon rezon an
ou vle konn rezon an m ap tande w wi oh my paske wè Ralph dèyè chak yon dè chak grenn gason gen yon fanm mizè gen yon fanm mizè ki te kanpe avèk nèg sa ki gen lajan se rezon sa ki fè mwen pè nèg ki gen lajan paske wè fanm nan fin pase mizè avèk maril li e del konstwi vil li gen lajan yon bagay ka pase antre yo yo kite Men ou menm ou sot kote w soti tou swe tou bouke ou vin baskile kò w sou nèg la ki tou gen lajan menm ke fi an pa avèk nèg lan sa ap bay pwoblèm sa ka sa ka sa ka voye l vin atake w menm èske ou konprann mwen menm nan ka sa fi sa se lanmò l ap chèche ou ni ou m pa di yon fi pa ka rache de twa e e moune nan men yon e de nan men yon nèg ki gen kòb non èske ou konprann men men men pandan w pale de kòb la kòbèt ou te gentan fè avè l a moun sa
Eee un an, paske m toujou di l mwen menm m son moun ki, ki, ki, tande byen ou di konsa ke ou pa ka ak moun nan pou lajan ou pa renmen pou fè un an a moun nan ou byen manje kòb li wi. Tande, mwen ka, tande sa m di an wi, mwen pa kont, tande cheri, mwen pa kont yon fi ki vle manje kòb yon nèg ki gen lajan. Men m pap janm di w al fouye kò w pou fè vi w paske nan fè vi ou ka jwenn lanmò ladan l. Èske ou konprann sa m di w lan? Nan fè vi ou ka jwenn lanmò ladan l.
Kounye a sa w di la. Men poukisa w te fè chwa Strong? Paske daprè sa m konnen èske se nan feuton ou t ap fè avèk Strong epi ou tou pran, m pa konnen, jan w di ou pran Strong nan men yon fanm. Èske ou pran Strong nan men yon fanm?
Ki feyton non m pa pran imajine w mwen m toujou di l Ralph m toujou di l mwen menm se genlè se se bouch mwen m pa konnen kap kondane m mwen toujou di l mwen pa pran Ricardo nan men nan men kòman m fè pran Ricardo nan men fiyanse se kwa listwa Ricardo te marye avèk mari li Ricardo t ap fè bagay avèk madanm li dezole avèk madanm li Ricardo t ap fè bagay mwen di maryaj bon maryaj oubyen maryaj mennaj pase ou lòt jou ou t ap di m depi moun nan lan kay a moun li mwen èske se bon madanm bon maryaj bon madanm marye strong bon madanm marye strong strong te marye strong gen madanm li nan kay strong ap regle bagay jèn jèn mwen menm tou m te toujou di l mwen te di l nan cho deja mwen te gen mennaj mwen mwen te gen ti mennaj mwen ou konprann. Kounye a Ricardo se yon mesye marye, l ap fè bagay jèn jan, li plen fi deyò, li gen de twa fi deyò, men se gason l ye, men se gason l ye ki pa yon pwoblèm, èske w konprann? Men ou pa t konnen l te gen madanm?
Ya, m te konnen l te gen madanm. Men lè l vin pran w tout bon vrèman vre, ou wè ke maryaj li kraze, ou pa santi vrèman vre, ou kraze maryaj misye? Non, banm di ou, non m pa kraze maryaj Ricardo, paske mwen menm m pat antre nan vi Ricardo pwofon. Nou jis pale, len gen santiman pou lòt, nou jis soti, nou fè ti soti nou. M pa antre nan vil pwofon, m pa kòmsi al anfante pou li, ou pa konprann, pou m pa koze anyen nan maryaj Ricardo. E si se anndan feyton? Anndan feyton? Share live la e pase ke Edjili moun ap byen pale la share live la silvouplè. Kòmandan feyton an. Non eske se nan lari wap mache ou wè li oubyen lekòl oubyen. Non non non non se pa andan. Nap jwe feyton e se andan feyton. Non se pandan li te vin nan pwodiksyon an ok li vin nan pwodiksyon an m pat nan pwodiksyon an non alò pandan li vin nan pwodiksyon an nou wè nan pale nan pale pat gen yon amitye pat gen yon bagay pat gen anyen ki te di mwen m avèk Ricardo ta pral renmen vrèman Pat gen anyen ki te di nou ta pral renmen. Nan pale pale, nan tèks gen ti abitid ou konprann, epi konsa renmen mete pye. Ou vin tonbe damou. Li vin tonbe damou, m vin tonbe damou. E konsa. Men lè l di ou gen madanm ou pa tranble, èske ou menm ou pa jwe yon wòl nan kraze maryaj li tou? Paske m panse ke si l di ou l gen madanm, kòman ou pran sa? Èske ou te dakò? Ou bon di a, m pa ka dakò non, èske ou te fè retisans kanmenm? Oubyen ou di ou pran nèg la kanmenm, ou renmen nèg ou, ou pran nèg ou men. Fi ap toujou fè ti rezistans, pa fè sa, pa gon fi yon nèg ap pale avèl li pa fè ti rezistans, fi ap toujou fè ti rezistans, fi ap toujou ap diw konnen ou marye, bagay sa yo, sesi sela fi ap toujou dil, ou konprann, men mwen menm te konnen Ricardo marye janm diw la m pat rantre pwofon nan vi Ricardo nan vi Ricardo, se janm diw lan soti. Lè gen santiman pou lòt, nou soti, nou wè, nou pase ti tan ansanm tou sa. Men m pa antre pwofon nan vi Ricardo, m pa kraze maryaj Ricardo Nelson. Se rete m rete konsa, Ricardo di ke li divòse. M fè kwa? Ou divòse? Se kwa listwa? Kòman w fè divòse? Oh se lè divòse a ou antre pwofon? Men eske Non, m pa eske eske Non. divòse a, divòs la, se ou menm ki koz divòs la? Ebyen Ralph, ase esplike w fè m esplike w bagay la byen la, mwen Fèm konnen paske esplike w bagay la ou byen. non m konnen ou te renmen avè li epi kounye an la bon ou kenbe la ou kenbe fè ti wòl e fanm deyò ou epi kounye an la ou tande l divòse. Men lè w tande l divòse, Mad, èske w panse ke divòse mad. poutèt ou menm? Non, m pa ka di l divòse poutèt mwen, men Ricardo pa renmen kòm se yon moun ki renmen eksplike vi l. E aprè l ap di men ki sa ki fè l divòse, madanm li vin aprann ke li gen pitit, li gen pitit deyò madanm li, bagay, li pale byen a madanm li, yo fè yon divòs nòmal. Li te vin gen pitit deyò avè w? Euh non se pa avèm bon m pral fè kesyon sa pa vin antre sa se pa kesyon pam. Non eh m konnen m konnen se nap rale nap mennen paske w di li gen pitit deyò m'en se m bezwen konnen si se avè w timoun nan te fèt la. Non mwen menm se avanyè la mwen gen pitit pou Ricardo lè mwen menm avèk Ricardo nou deside viv ansanm lè ap viv pou lòt, nou di men sa k pase, m ap viv pou ou, ou ap viv pou mwen. Nou tou lè de, nou konkli, nou viv ansanm, pa gen, e mwen ma depi jou sa mwen m avèk Ricardo fè yon sèl, nou fè yon sèl, e apre e. Si ke w avèk yon moun, li gen madanm, pa vre? Epi kou nan di w li divòse ak madanm li paske madanm li aprann ke l gen yon fanm de, li gen yon lòt, li gen timoun deyò, avèk yon lòt fi. Ou pa wè Ricardo twonpe ni madanm li ni ou menm tou?
Byen menm byen diw li wi. El di ou sil aksepte kado telman ou renmen li mwen tap kraze deyo vre pou li. Non non cheri pa gen bagay sa Ricardo kounya se mon Ricardo. Wi je sè je sè sa se pou ou kounya la sa se pou ou e afè paw kounya el di de tit istwa nap pale la. Tande mwen ya Ricardo se afè jèn jan li tap regle m byen diw li wi lap mennen 2 3 fi deyo men mwen menm mwen te konnen mwen te konnen madan mwen te konnen madan maryel selman. So m pa se aprè m ap vin konnen li gen lòt e moun tou bagay sa yo men diskisyon te mete pye bagay sa yo. Moun deyò a èske ou te la avan l?
Mwen bon m di ou daprè mwen menm mwen rekonèt Ricardo anvan tout lòt moun ke li vin anvan tout lòt moun li vin rankontre. Ou konprann? Men mwen pa ka konnen, mwen pa ka konnen si mwen pa ka konnen si mwen te la anvan paske Ricardo pa t janm mete m okouran. Ricardo pa t janm mete m okouran de anyen. Sof m te konnen madan Ricardo gen madan marye. Sa sèlman. Li pa t mete m okouran de anyen. So lè w vin aprann yon fanm deyò ankò, ki gen pitit sou ou koman w aprann sa ou menm sa pa fè w mal oubyen ou pa tire pye ou pa di w ap kite m bay vag ou menm koman w depoze sa. Yeah l ap fè m mal koman l pa fè m mal la ki fi pou l pa ta fè l mal yon nèg ou konnen ou renmen ou renmen avè li menm ke ou menm e ou pat pwofon nan relasyon avè li ou vin konnen l diskisyon mete pye diskisyon mete pye Ricardo vini nou pale bagay sa yo bon mwen aksepte

Bon li renmn mwen l renmen m mwen renmen l nou mete tèt nou ansanm nou viv ansanm. Humm that's it Men e si kounya pandan w avèl kounya w tande ke l gen yon lòt pa konnen yon lòt fanm ankò l gen pitit deyò e kòman wap dijere sa? Bon m pa plede non Wap resi bay men vag?
non non ekout mwen pa plede pou Ricardo men Ricardo ki te gen lontan an, Ricardo ki te yon player, pa gen bagay sa ankò. Ou misye vin chanje. Pa gen bagay sa ankò. Li vin poze pou l fè yon vi.
Li poze pou l fè yon vi. Ok. Li poze. Se byen, se byen. E kòm li menm li nou bon, 6 an, e m panse ke ou di m ou gen 3 timoun, m pa kwè tout timoun yo pou li, men li menm antan ke gason anndan fwaye a, èske li menm li tolere timoun yo, li fè devwa l tou antan ke gason? Èske papa lòt timoun yo pran swen timoun yo? Oubyen Ricardo gen li kanpe nan fwaye antan ke papa? Frè m diw raz. Pa gen yon fi ki avèk yon nèg, nèg la pa trete pitit yo byen pou fi sa rete nan relasyon. Mwen menm, mwen pa tap rete nan relasyon sa. Mwen pa tap rete. Sensèman m pa tap rete. Si Ricardo pat renmen pitit mwen, m pa tap rete nan relasyon sa. M tap fè nan relasyon konsa. Ou renmen m sèlman. Ou renmen ou renmen e grenn nan ou pa renmen. Ou konprann Ou ti pa renmen bagay sa, ou pouwa. renmen pouwa ou pa renmen grenn Ou renmen nan. pouwa, ou renmen grenn nan. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, pa Yeah. gen bagay konsa. Ok. Wi Ricardo renmen timoun mwen. Ok. Li renmen yo.
So e bon nou pral tounen paj la ti kesyon teknik nou pral voye al ti bagay nòmal la an baz e fòm konnen tou e map fouye zo. So ou di ou gen 6 zan avèk e mari ou sa poko janm rive ou twonpe l menm yon jou?
Euh kiyès mari pa m Ricardo? Ma mari pa w of course ou gen 6 zan avèl pa 6 zan w di? Ya.
Pandan 6 zan ou pa janm twonpe l yon jou? Non pa vre sa, relasyon mwen mwen avèk Ricardo konplike anpil. Lèm diw moun sa moun paka moun ap di sa sa vle di. Dini Queen, Dini Queen gen yon sèl pitit pou Strong, li gen yon sèl pitit pou Strong epi li gen 6 ans Strong kòman relasyon sa fè fèt? Men mte diw bagay talè an la ou genlè pat retni sam te di an. Mwen diw konsa. Mwen lè m te avèk Ricardo, Ricardo te gen madan marye, mwen pat pwofon nan relasyon e e mwen pat antre nan relasyon pwofon avèk Ricardo. Mwen te mwen te gen mennaj mwen. Mwen arive ansent, mwen ma mennaj mwen depi sou 3 mwa ansent, nou pa ansanm ankò. Ok, ok, ok.
Nou pa ansanm ankò, men li toujou okipe m. Ok. Men Ricardo li menm ki wi, Ricardo li menm ki, a depi avan sa, Ricardo te konnen m te gen mennaj. Te gen ti mennaj m pat gen mari nan kay. Ou konprann? Ricardo konnen m te gen, Ricardo konnen m te gen ti mennaj mwen bon, m te arive ansent, m fè konn sa pase m ansent wi pou pou mennaj mwen bagay sa yo se te lòt bò. Sa pat fè l byen. Ou konprann? Men li pa ka fache paske li te vin jwenn mwen.
Avèk yon moun. Sa son bagay nòmal li ye. Li vin jwenn avèk yon moun e papa pitit ou ansent pou li se pwoblèm. Sa a son bagay nòmal li ye, nou pa gen dwa menm fè kòmantè sou li non. Kounya la, ya, li vin aprann ke mwen, li konnen m pa avè nèg lan, epi mwen m avèk Ricardo, nou toujou ansanm, tout m ansent lan, Ricardo gen santiman pou mwen, e sa fè m te di w sa pa chay, si yon nèg renmen yon fi, li ka pran fi an tou ansent, li ret avè l, li fè vi avè l, èske w konprann? E se konsa relasyon mwen avèk Ricardo ye, mwen te vin ansent pou papa pitit mwen, mwen pa t jete pitit la. Mwen te kenbe li. Ou te ki sa? Mwen pa t jete pitit la. Mwen pa t jete pitit la. Jete m sote. Non, non, mwen pa t jete pitit la. Mwen te kenbe pitit mwen e m vin avèk Ricardo e konsa mwen avèk Ricardo. Ok. Ou pa janm twonpe l apre sa? Depi lè mwen avèk Ricardo Nelson nou stab, nou met tèt nou ansanm, nou di n ap fè vi nou, nou len ap viv pou lòt, m pa gen, m pa nan twonpe a menm. M koupe tout lyen m te gen avèk zanmi m te konn pale bagay sa yo. Nou deside viv nan kay ansanm, tout liyen koupe. Ok, ok, sè byen, sè byen. Bon, avèk se seri tou reponn mwen, se bèl bagay. Bòt, e nan antre nan fwaye a koun yan la, ou konnen ki Ricardo gen ti moun deyò, ou menm an tanke fanm nan fwaye pou ou tou. Eske ou egzije misye pou l pa okipe pitit li, eske misye fè devwa l, eske ou menm ou son moun kap di l ke non pa okipe pitit li, ou menm kòman ou menm ou pran sa ou menm? Mezanmi Ralph swa mwen serye. Non paske gen fanm, gen fanm yo renmen avèk ou nèg yo pa vle l pran kontak a pitit li, èske ou menm ou ou menm ou bloke misye pou l pa pran kontak a pitit li?
Banm di w, m paka avèk yon nèg Ralph pou map di l pa okipe pitit li, kòman sa sa vle di, kòman pou m di l pa okipe pitit li an?
Jenny Queen pa vle Ricardo okipe pitit li. Non, pou m di w, bon, tande, non, mwen menm m pa nan, m pa rantre nan lojik bagay di nèg pa okipe pitit li. Bagay Ricardo avèk manman pitit li se afè pa l, mwen pa p rantre nan, nan koze sa. Men sèl sa m konnen, mwen pa entèdi Ricardo okipe pitit li. M pa t ap janm fè bagay konsa. Ou pa gen pwoblèm pou pitit li vin nan kay la jwe apò, bagay sa, ou pa gen pwoblèm sa yo?
Non pou mwen menm pa gen pwoblèm pou mwen menm pa gen pwoblèm men pou m pa konnen bon bon m pa pale de e sijè sa Ralph non li vrèman enpòtan paske gwo pakèt bann moun la jèn fi yo ye paske banm yon ti pale ou se yon egzanplè ou se yon atis ou se yon aktris ke anpil moun ap gade ou gen bann lòt ti jèn k ap swiv ou se sa k ap sot nan bouch ou pral pran Kòm egzanp pu swiv ou. Sa fè m poze w kesyon sa a. Se kesyon ki trè teknik. Kòman, kòman? Repon pou mwen, repon pou mwen ankò. So kesyon, èske ou menm antan ke fanm e ki kanpe anndan fwaye ou, èske ou entèdi mari w okipe pitit li? Mwen di w deja wi, mwen di w non deja wi Rasmik. Mwen di w, mwen di w non, mwen di w non deja.
Ok ok ok enben se sa. Koman Paske koman ou pou m ta konnen fè ou di oblije koman bon m klèsi di w sa koman paske gen anpil moun k ap pale sou sa ke ou menm ou pa vle e mesye okipe pitit li e sa k fè ke m poze w kesyon an. Ralph ban m di w yon pawòl mwen se mwen se manman 3 pitit. Koman m ta fè kanpe di Ricardo pa okipe pitit li? Bèlmè timoun mwen yo tou ap kanpe, ap di papa timoun mwen yo, pa okipe pitit, pa okipe pitit pa m yo tou wi, si m ta asepte yon bagay konsa. Ou konprann? Ok, ok.
Men, men papa timoun pa yo toujou okipe, yo toujou fè devwa l, misye pa entèdi w tou?
Non, kòman, kòman entèdi an? Pou Ricardo entèdi pou papa pitit mwen okipe timoun yo? Bon, ou konnen jalouzi, bagay sa yo. Poutèt jalouzi, jalouzi, ou konprann? Non, li pa entèdi sa. Li pa entèdi l. Li pa entèdi ok. Ok se byen so e byen ok se sa. E byen m panse ke e m pa konnen ou menm si w gen e vle fè yon ti pale avèk pèp la la paske ke m panse ke pi fò kesyon ou fin reponn yo la but e e a lavni an kisa w gen w ap pote bay pèp la paske nou wè w gen yon feyton la k ap dewoule la èske ou menm ou gen lòt pwojè ke w ap vin avè yo la pou pou w lage deyò a la paske m wè w gen anpil fanatik hein.
Wi ou konnen m gen lòt m gen lòt feyton map vini e pou fanatik mwen yo e menm ke yo wè m bay yon ti retè nan nan epizòd yo se pa fòt mwen m plen lòt bagay map regle m plen lòt koze map regle ou konnen mwen menm m pa yon game sou rezo a m oblije ap fè afè m prive e m plen lòt bagay e map fè men map travay pou fanatik mwen yo map travay pou fanatik mwen yo fòk m pote plezi pou yo. So gen anpil kritik e ou konnen gen moun ki pote ver anvè ou menm, so tout moun kap kritike ou yo ki mesaj ou ta gen pou yo tankou yo kritike ou kòm moun ki fè maji, ki kraze relasyon moun e ou pa senp e ou menm ki konsèy ou ka pote bay moun sa yo? Eske Jenny Queen Janm Limon Balèn fè maji dèyè moun? Bon m di yon bagay, pa senp. Pou kòman fè yon moun rete konsa li di Jenny Queen pa senp? Sak pase? Yo te al eseye sonde Jenny Queen, yo pa pase. Se sa, bon, se sa m oblije di. Ou pa ka rete konsa, ou pa konn yon moun pou w jis di Jenny Queen pa senp. Kòman sa? Kòman m fè pa senp? Ou te al eseye sonde m, ou te al eseye sou mwen, ou pa pase. E sak fè w di sa?

Tout moun kap kritikem yo mwen menm bon si pa gen kritik pap gen avanse paske fòk moun nan kritikew pouw avanse m pap baw manti anpil wè m pral diw yon bagay la sim wè anpil moun ap kritike Jenny Queen ap di Jenny Queen bouzen Jenny Queen son kraze fwaye
wi esam tande byen. Se pa mo bouzen, se ki yon mo bouzen. Non, tout moun ap di yon sèl pawòl, yon bouzen, yon sèl lò bagay, men pou ki sa ap di yon bouzen an? Ok, pou ki sa pèp te di yon bouzen? Se paske ou gen yon pakèt bann lòt nèg, ou plen nèg, pou ki sa pèp la ap di yon bouzen? Mezanmi, yo ta afiche m a nèg yo, mezanmi, si pou mwen, yo di m bouzen pou Ricardo, yo di m bouzen pou Ricardo, men depi jou yo di m bouzen, wè m ret la avèk ti Ricardo mwen, m fè respè mwen, bon imajine w, bon m di w. Se moun sa yo ki fè, m pa di mwen mwen bou e mwen pye leje, mwen pa di bagay konsa. Men imajine w, m sou m konn sou m ap reflechi m di bon, gade jan tout moun ap di m bouzen lè y ap kritike m, ou wè lè yon sosyete ap kritike moun, moun y ap kritike a se moun sa y ap ede yo pa wè sa.
Y ap kritike moun nan e moun sa y ap ede. Ou konnen ki sans mwen di l? Paske si yo pa t ap kritike m, y ap di m bouzin, bagay sa yo, sa te ka rive m pa kenbe, m pa kenbe pye m.
Paske tout fanm gen feblès, tout fi gen feblès. Èske ou konprann? Sa ka rive yon fi fè yon tenten. Men mwen menm, Pandan m wè tout moun ap kritike m sou entènèt sa m e y ap di m bouzen, m fè kè di m ou si m al fè yon tenten la e mwen k ap parèt lèd wi, ban m fè respè m tande paske y ap kritike m men si yo t ap dolote m, m pa kache di w sa, tout sa m fè t ap bon e t ap bon devan je yo, m ta fè nenpòt tenten. Èske w konprann? Men dèke m wè se kritik sèlman moun yo pote sou mwen, li ede m fè efò, li kenbe m. So mwen moun yo ap batay. E sa fè moun kap kritike e sa fè moun kap kritike murals map di yo mèsi anpil kontinye kritike mou yo edem anpil mpap baw manti yo edem anpil anpil anpil paske gen moun ki renmenm si yon moun si moun nan aprann fè yon yon betiz rete wi ou byen fèt jenikoun ou byen fèt ou byen fèt kèt lè konsa map di mka fè nenpòt bagay. yo pap di anyen. Men si m konnen depi m fè yon sotiz yo pral kritike m, yo ede m kenbe pye mwen, m kenbe m kenbe relasyon m byen e ede m avanse tou tou sa. Ou konprann?
Jenny Queen gen yon pakèt bagay bay nan djakout la e m byen kontan ou menm. Paske banm di w, m wè ke gen diskisyon k ap fèt sou entènèt lan tou sou pa rapò Instagram tou. Mwen gen yon pakèt bann lòt jèn fi Ou te konn travay avè yo. E jodi an m wè se yo ki vire kont ou menm. So, ou menm kòman ou menm ou pran sa? Èske ou menm ou deside travay avèk jèn fi ankò oubyen se ou k pa gen chans? Oubyen ou panse ke moun yo antre anba w jis pou popilarite? Oubyen ou menm tou ou fè yon bagay? Ki fè ke m wè gen yon pakèt bann lòt ti medam ki t ap jwe fim avè w ki kont ou. Èske ou menm, m konnen tout moun gen defo, men èske ou menm gen bagay ou fè yo ki fè ke yo fache kont ou menm?
Eee bon. Tankou gen moun kap di konsa ke Jenny Queen mal edve se vre.
Bon fok ou viv avem pou we sim mal edve vreman. Ou konprann? M pa ka pral moute m di wi Jenny Queen mal edve. Yo wem vin avek yon karaktè sou entenet la. Yo tobe di m maledve. Men poutan, moun k ap viv avè m, moun ki konnen m, pa ka di Jenny Queen maledve. Si w pa anmède moun nan, ou pa ka wè si l maledve. Si w pa joure moun nan, ou pa ka wè si l maledve. Èske w konprann sa m di la? Pou sa w di m nan, medam k ap pale yo. Wi, lòt jèn fi m wè ki aktris, ki te konn ap jwe avè w nan feyton, epi m wè w vire do ba yo, èske se yon bagay ou fè yo menm?
Ralph, m pa konn gen diskisyon a moun. Gen moun ki toujou gen pwoblèm avè mwen. Bon, èske m ka rete konsa m jwe yon moun si l pa fè m anyen? Si moun nan wè m maledve, se paske li vin anmède m.
Èske w konprann?
M pa kwè m osi bèt konsa pou m rete m ap jwe moun san moun pa fè m anyen. Epi pou koze ou di an Kisa ou te di ankò sijè Eske ou menm jan ke bon eske se chans ou pa gen avèk medam yo Eske ou menm wap toujou travay avèk jèn tankou si gen lòt ti jèn Wi map toujou travay avèk jèn paske nan lavi fòk ou pran kou Fòk ou pran kou, fòk ou konnen e de pou ap fè siksè. Pandan se tan, ou ka byen fonksyone a moun nan la, li ènmi ou pa konnen. Li anvyez de ou, ou pa konnen. Èske ou konprann sa m di w lan? Se apre ou pral vin konnen tout pwoblèm moun sa te gen avè w. Pandan se tan, ou te pran moun sa pou yon moun de byen. Bon, bon, pou byen di w Ralph, istwa sa m pa pou opine de li. M pa pou opine de li. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Wi, ou gen dwa pa opine de li. Paske n ap gade kòman, bon se pa sèl ou menm tou, gen yon pakèt bann lòt moun ki sou Facebook tou. E depi w popilè, w ap jwenn anpil moun vle rantre anba w epi apre sa pou yo detwi w, ou konprann. Se w k pou konnen ki moun pou pa kite rantre anba w. Paske gen moun ki jis di yo renmen w pou pote popilarite w men yo pa renmen w vrèman vre epi yo zanmi w. Èske w konprann? So, se ou menm ki pou mefye w de moun sa yo, e pou moun sa yo menm menm pou yo pa detwi, paske ou gen dwa ou fè 20 tan an la, ou fin bati yon kay la, e pou yon senp erè ou fè, tout 20 tan ale. Paske m wè w ap byen derape la, m ap gade paj YouTube ou, chak bagay ou lage, feutre ou toujou byen e chita paske. Gras a Dye, gras a Dye. Paske anpil moun fè efò pou Jenny Queen tonbe sou entènèt la, men God la di, wè ti pitit sa nap anmerde an la, m poko janm wè li monte live lap jwe moun. M poko janm wè moun kap denigre moun, li monte live lap di yo betiz. Kote paj e Facebook ou an? Li, bon konsa yo rete, yo pirate li, bon m pa gen pwoblèm avèk sa, m pa monte kriye sou entènèt la, m pa di, m pa vin kriye di sesi sela, yo pran paj mwen, m jis kreye yon lòt. Men Jenny Map jis kreye yon Queen, lòt. bèl fanm pa kache. Wa, wa m'en ank bote sa M la. pa kache ras, m pa Hein? kache ras, men m Fè fè you, fè fè Facebook lan la, ras, wan. bonjour. Ehe.
Map fè, map fè Facebook la, men se pa, se pa, e pa fason m sa pou map pede fè zen, ou konnen Non e kounye a pa la, zen non, e kòm si map tan ou gen pwodwi kap vini la. Kote yo, lage yo, pale avèk pèp la, ekri avèk pèp la, tankou te gen yon paj Facebook ki tap byen mache, so ou te lanse yon pwodwi la, so kote li? Wi, pwodwi krèm nan, mwen te fè anons lan, lap vini nan fen mwa jiyè, konprann, li poko vini la, e sak fè m poko fè pwomosyon pou li, m te jis fè anons lan pase, e map vini avèk yon krèm. Ou konprann? Men, m ap vini, m ap vin fè pwomosyon pou kè mwen. Paske se biznis mwen li mezanmi. Bon, bon, si m pa fè biznis, Ralph, ki ka m? Wi, w ap ka kenbe. W ap ka kenbe. W ap ka kenbe.
Bon, an tou lè ka, Jenny Queen, m byen kontan te genyen w la. M pa konnen si w gen yon dènye mo, yon ti konsèy w ta bay lajenès. Men kanmenm, m panse ke tout kesyon e m te bezwen poze w yo, m poze w yo. E m renmen fason ke ou menm ou reponn yo. M pa konn kisa pèp la pral di apre, men. M byen kontan ou menm ke ou menm ou te reponn kesyon. So ki dènye mesaj ou gen pou tout ti medam ki ta renmen antre nan sinema yo? Tout jèn gason tou ki gen ti youtube yo ki ta renmen avanse tou. So ki konsèy ou gen pou yo?
Bon tout medam tout moun ki vle antre nan sinema humm bon sinema kounya son sinema tèt chaje. Son sinema tèt chaje. Depiw pap fè zen, zye pap fikse sou ou. Sou rèd se kwa ou oblije fè zen mezanmi pou pou avanse nan sinema? Mwen menm pa, mwen menm pa ladann. E se sak fè gen yon pil moun kap di Jenny Foun pa gen fanatik. M pa pral moute live pou map jwe, fè zen, tire toya avèk moun kap tire pwen sou mwen. Non, se son atis m ye. M son pèsonaj piblik. M pa wè. E pou ki rezon vire tounen m pral Se pa moute zen like pou mezanmi map ki pou ap fè w Non se mal pa zen, se gade se kwè nan sa wap fè a, kwè nan travay ou. Mwen menm si se pou zen Jenny Queen pa tap sou entènèt la. Moun moun fouye Jenny Queen nan zen, men se pa Jenny Queen ki janm moute a, a, a, an pèsòn live vin ap fè zen sou rezo a. Ou konprann? Yo fouye Jenny Queen nan zen yo di men sa Jenny Queen di, men sa Jenny Queen fè. Men pa di m vin timoute an pèsòn. Si se pou zen. M pa janm wè w vin reponn vrèman vre. M pa janm wè sa. Non.
Si se pou zen. Si se pou m. Mwen. Se paske m se Jenny Queen. Ki fè feyton mache ki fè m gen moun. Moun yo renmen pèsonaj la. Moun yo pa t konnen m sou fòm zen. Moun yo te konnen m sou. M vini sou fòm atis. M vini sou fòm m ap fè ti feyton m. Moun yo apresye m. Moun yo renmen travay mwen. Yo swiv mwen yo gade m. Men si se pou koze zen. Jay goumen ap gen fanatik. Ok.
So eske yon jou, eske yon jou ou pa ta renmen tout moun ki fache avè w ou byen moun ki kanpe an fas ou ke ou menm yon jou ta renmen ke nou met tèt ansanm, nou met tèt ansanm nou fè yon bèl bagay?
Kòman? Eske yon jou ou pa ta renmen gen tèt ansanm avèk moun ki pa renmen w? Kòm si moun ki e, e, e, moun ki kanpe an fas ou. Ou pa ta renmen yon lè nou gen yon tèt ansanm. ke fanatik ap bata ak sa, fanatik ap bata a sa, èske yon lè yo pa ta renmen gen tèt ansanm?
Bon, ou konnen, se sa tout moun swete e m ta renmen sa fèt tou men m p ap ba w manti li yon ti jan difisil. Ok.
Pou mwen li pa difisil non. M t ap dakò pou tout moun met tèt ansanm pou yo voye sinema moute. Ok.
Men gen moun ki ka pa dakò. Ok.
So menm pòt ouvè, pòt ou ouvè ou menm pou byen avèk nenpòt moun ki kanpe an fas ou? Wi, pòt mwen ouvè Ralph. Se sak fè, se sak fè Jenny Queen, moun nan zen avèk Jenny Queen, Jenny Queen pa janm moute sou entènèt pou di anyen mal de moun sa. Kidonk mwen pòt mwen toujou ouvè. M pa ka wont si w vin nan bra m, ou pa ka di men sa Jenny Queen te moute sou entènèt la li di sou ou e sa k ou pa ka vin nan bra Jenny Queen. Èske ou konprann? Bra mou, de bra m ouvè pou tout moun paske Jennifer pa janm moute sou entènèt la ap denigre fanm parèy li, ap di vye pwopo de fanm parèy li. Paske m wè se JS, m wè se JS avèk yon lòt kan ankò, èske lòt kan an pa ta renmen w lè n fè yon sèl tou? E kòm ou di pòt ou ouvè pou yo, bon, e n ap tann, ou bon, kòm ou di w ta swete sa, ou ban m konnen.
Bon sa wi bon map di mèsi avèk tout fanatik ki tap tande m yo tout fanatik JS yo tout fanatik reyini reyini yo ki tap tande m ak lòt moun ki pat konnen nou tou ki tap tande chou a map di yo mèsi avèk tout moun ki sou spikè yo tou gen moun ki sou spikè ki pap antre men yo la wi nou mèt pale. E vre?
Oh, e gon gon speaker tou. E moun an dwa pa rantre men lap lap gade sou kote, konprann? Ah, Mhm. ok, ok. Mhm, mhm. Euh, oui, et, et que mesdames yo, kenbe l'école yo, travail, ma chérie, attends. Mhm. Et kenbe, et kenbe l'école yo, travail, travail Mhm. pou sa yo renmen, goumen, goumen pou la, goumen Yes, sir. ak la vie, hein. Non, si ou di yo Pa, kenbe pa, lekòl yo, m dakò, paske ou menm ou termine ou menm, e pa sinema sèlman, e ou gen oui, lòt bagay ou fè tou, so sa se, oui. bi- se bèl konsèy, so Medamems nap fè ti film nan kontinye lekol m renmen sa wi kontinye kenbe lekol wi ke pou yo kenbe lekol yo pou yo kwè nan rèv yo kwè nan travay yo depi yo si wè mwen menm Ralph bon an banm fon ti fon ti kanpe sa m tap di an ok.
Wè mwen menm depi m gen yon vizyon m vle fè yon bagay reyal toutotan mwen wè m pa ranpli misyon an m pap kanpe e se sa m vle fè moun yo konprann tou menm ke nou jwenn difikilte gade la m gen ti paj facebook mwen ki ret a san konbyen mil moun yo pirate l li dekouraje m li dekouraje m m pa rekòmanse a zewo m wè m pa vle kòmanse, e sa fè depi kèk tan la m pa anvi kreye l, m wè pou m retounen a a zero, m di bon nan lavi menm ke w pran echèk, eseye, wi, m di eseye, mwen reeseye ankò, bon m ap relanse paj lan, e sa fè m di tout jèn yo kwè nan travay yo, fonse, pa pè, oze, oze, nan lavi depi w pa oze, ou p ap rive kote pou rive a, fòk ou fonse, depi w pa fonse, Ou pap rive. Se moun ki oze ki toujou rive. That's it. Se m byen kontan ou vin nan show an tou epi ou pa preche vyolans, se lapè. Se pi bèl mesaj ou kapab pase nan tout entèvyou an la. Kote ke ou menm ou fè konnen ke ou ouvè pou nenpòt kèlke, kèlkeswa moun nan ki gen pwoblèm avè w, ou ta renmen yon jou pou nou tout met tèt ansanm pou n travay. Se bèl bagay. Epi dezyèm pi gwo konsèy ou bay la, ou di lajenès kenbe lekòl ou. E ou menm ou tèmine, e tout moun ki nan sinema a fè menm jan avè w tou. Paske yon lè ou menm konnen youtube, gouda pa gen, bon se pa gen youtube ankò, nou mele. Se di konsa ke lekòl la vrèman enpòtan. So se pi bèl konsèy w kapab bay fanatik, jèn ti medam k ap tande w. Se bèl bagay. M renmen sa, m renmen sa.
Ok, e m ap salye tout. Paj Facebook kap sipòtem yo la nan moman an gen drama euh drama girls drama girls yeah yeah lap sipòte w yeah se sa li sipòtem anpil tout youtuber youtubeuse kap sipòtem yo map salye yo tou gen Jenny Carshol Jenny Carshol cheri m renmen w anpil anpil anpil m pap janm sispann renmen Jenny Car euh map salye tou euh Dermix TV euh map salye euh. plen lot paj wi m pa sonje non yo Francisca Dede m pa sonje non yo map salye tout moun net tout natòz mwen yo gade blondez map salye yo e blondedy tou paske non ou pa ka bliye grenn sa netòz yo map salye paske wi map salye tout fanatik blondedy map salye blondedy tou paske blondedy Ay bon m pa bezwen mwen menm m pa yon gamez m pa pral di sa m pral di sou entènèt la li konnen m renmen l e m konnen li renmen m tou m ap salye tout fanatik m yo nèt tout fanatik m yo nèt m ap salye bon m salye tout moun Ralph menm ou menm m salye tou. Mèsi mèsi mèsi mèsi anreka platfòm nan e sipòte ou paske mwen menm mwen sipòte moun k ap fè bèl bagay E mwen menm nan eksperyans mwen ke mwen genyen nan sinema, bon, m konn moun ki ka act, moun ki konn act, moun ki vle avanse, e m vrèman renmen metraj ou yo, e ou pa fè feuton nan yon sèl liy, men ou toujou chanje bagay yo. E yon aktris sipoze jwe nenpòt wòl kèlkeswa wòl la mwen w banm lanmou mwen w banm dyab mwen w banm tire zam nan men w mwen w atlis ou wè menm lè ke teknoloji nou de kote pa nou pa avanse men ou bay yon chanjman ou fè moun wè kote w vle rive sa vle di si ke ou ta gen mwayen vrèman vre ba w ta chanje jan pou yo chanje w ap fè gwo bagay paske ou eseye. wi. Pwoblèm sinema a son sèl sijè moun yo chwazi lanmou bo lanmou bo lè konsa tou yo vin wè lanmou bo twòp ba yo lage yo nan teyat men ou menm ou vizyone sa wap fè yo la nou moun pran leson de yo em se sa menm mwen gade m di bon Jenny Queen son moun kem ka kanpe avèl. Èske w konprann? Felisitasyon! E m ap kontinye fin swiv. E sou konbyen epizòd de nouvo feyton sa ye la? Nou sou 4 epizòd. Katrèm epizòd? Wi, 4 epizòd. M te ka travay plis. Mwen tèlman gen bagay m ap regle, Ralph. Li vin pa ban m tan vrèman paske ou konnen m ap fè montaj. Se mwen ki fè montaj. M ap fè montaj, m ap ekri. Ou choute tou? Ou konprann? Ya! Mwen ki fè montaj. An, èske w gen kamera pou w fè tout bagay sa yo? Non m pa kenbe kamera frèm m fè frèm choute pou mwen mwen menm mwen edite Ou edite Bon ya mwen edite Enben ou fè tout bagay bon bon son konple la Son bon bon bon si ke gen bagay ou kapab fè m konseye w ou menm ou kreye yon pwodiksyon Jenny Queen production.
Non, m te gen, m pa te gen pwodiksyon lontan wi, men m kraze l. Kounya m jis pran kelke moun mwen jwe. Ou konprann?
Tanzantan mwen antre yon moun, tanzantan m depoze yon moun. Se konsa m bay chak moun chans yo. Chans yo. Se
bon bagay. Wap byen pale. An tou lèka Jenny Queen mèsi bokou. M gen ou nan show an la. Sa fè m plezi. E m swete ke ou vizite nou souvan souvan. Pa tèlman kache ankò paske E pèp la bezwen Jenny Queen la nan platfòm nan e paj you e Facebook ou fèmen kouri ouvel rapid rapid epi nap tann pwodwi an. Wi esa map fè wi map salye tou m manke bliye wi yon yon bon grenn yon bon grenn ki kanpe deyèm la wi e kadashikov m big up ou pa m big up ou kadashikov mèsi anpil pou.

Pa fè sa ou kapab Jenny Queen ou son bèl grenn fanm em konnen ou kapab lè yon moun te konn ap di m Jenny Queen pa konn sesi Jenny Queen pa konn sela m te ka kwè men kounya m wè w ma vò la m wè w kapab se fonse pa pè pale pa pè bagay bon Westerlie wè hay Westerlie se yon fòs m ap di l Westerlie se yon bon fòs pou mwen. Antoulèka ou lakay ou ouvè kò w.